Revokasyon komisè Jean Ernest Muscadin, se kounye a k pral gen batay. Nenel Cassy kanpe rèd, li egzije premye minis lan ba l pasaj sa a. paske depi sou Ariel Henry lap mande sal paka jwenn ni enben lestime ke fòk li ale nan eleksyon men fòl prepare kanpay li fòl al fè politik nan nip lan paske Nenel Cassy li pa fè politik san nèg a zam sa vle di ke nenpòt kijan Nenel Cassy ap goumen pou l met do komisè Jean Ernest Muscadin atè. Non sèlman li fè anpil efò, li goumen anpil pou l te jwenn revokasyon komisè Muscadin deja, men li fè plizyè tantativ dasasina sou komisè Jean Ernest Muscadin deja. Komisè lan te denonse sa. Li menm jwenn sipò chèf kowalisyon kriminèl k ap dirije òganizasyon gang ki rele rnddh lan, an palan de chèf gang Pierre Esperance, ki ekri 3 rapò pou sal non komisè Jean Ernest Muscadin, menm jan l te fè l pou prezidan Jovenel Moïse. Sa pa mache. Li vin gen yon katriyèm. ke yo fè sòti nan yon rapò ke Minuit te deyò. Yo akize komisè Muscadin kòmkwa ke li ta wetire lavi 28 inosan. Tout moun wè kout plim sa a, se Pierre Esperance. Gran Sid lan pran responsabilite l, moun nan Nip menm se pa pale, sa vle di ou konn moun nan li gon fason ke yo fèl yo di nenel cassy nap baw repons lan enben nenel cassy sèmante 7 fwa 77 fwa lap wè li menm avèk muscadin kiyès ki pi pwisan nan nip lan lap konnen si se pa timoun ano kel ye lap konnen si se pa nèg nan nip kel ye lap konnen tou si l pa yon ansyen senatè de la Repiblik. Sa vle di ouvètman, Nenel Cassy deklare komisè Muscadin lagè. Anpil kesyon ap poze, poukisa? Enben, nou jwenn anpil enfòmasyon. Kòmandan Samuel te fè yon deklarasyon kote ke li te voye gwo kout chapo pou komisè Jean Ernest Muscadin. Depi lè sa a, Nenel Cassy pa wè komisè Muscadin byen nan zye l, pa wè n pa wè Samuel tou byen nan zye l, paske l estime ke Samuel gen lanmou pou komisè Jean Ernest Muscadin. Nan sans sa, li kwè ke li pa ka fè Samuel konfyans. Enben Nenel Cassy, nan moman n ap pale la a, li monte kòmando l pou ke nenpòt ki jan pou l jwenn bout komisè pèp lan, komisè peyi an, ki se komisè Jean Ernest Muscadin. Se kounya k pral gen batay. Kòmandan Guy Philippe chèf revolisyon pou liberasyon peyi Dayiti se kounya pwodui sa a pral chè. E yo toujou di l yo pa janm voye wòch sou mango vèt. Se sou mango mi yo voye wòch. Avan ke n kòmanse emisyon an, Pèmèt mwen salye an bon jeneral kòmandan Guy Philippe. E kite m voye yon gwo kout chapo spesyalman pou frè n avèk sè nou yo k ap viv nan dyaspora a ki pa pran nan kanpay sa a ke yo fè kont komisè, kont kòmandan Guy Philippe la. Ki kwè ke Guy Philippe kapab ede yo sot nan sa, e ki konprann Guy Philippe trè byen, ki konnen ke batay la lou, ki konprann ke san fas yon sistèm ke nap batay, e ki deside kanpe dèyè n. Map di bravo avèk frè n avèk sè n kap soufri nan dyaspora a, ki kwè nan de Ayisyen toujou ki kapab ede yo sot nan sa. Mwen konnen nou te kapab dekouraje, mwen konnen nou tande anpil bagay, men map di nou kenbe la, Grenn sèvis pou nou rann tèt nou, an nou kontinye priye pou kòmandan Guy Philippe. An kòmanse, an kontinye priye. Lè w tande emisyon sa kontinye pataje l. Se pi gwo sipò ke w kapab bay lè w pataje emisyon an e lè w priye pou kòmandan Guy Philippe. Yo te ka fè w rayi l menm jan yo te fè w rayi prezidan Jovenel. Men jodi a, ou pran leson. Nèg yo tiye prezidan Jovenel, yo pete zye l, men zye pa w vin kale. Paske w vin wè ke tout sa ki vle kanpe bò kote w, tout sa k renmen w, sistèm nan vle elimine l. Jovenel Moïse se egzanp, Mèt Dorval se egzanp, plizyè lòt moun ankò se egzanp. Enben fwa sa popilasyon an di, dyaspora ayisyèn nan sitou, yo di yo p ap rayi Guy Philippe e pa gen pèsonn k ap ka fè yo rayi Guy Philippe. Sa vle di ke kanpay la li pa mache, li pa mòde. Defèt, nou menm n ap di ankò yn fwa, nou kanpe rèd dèyè do kòmandan Guy Philippe pou ke nenpòt ki jan pou n ede peyi sa a, pou n retire, pou n ede pèp sa a soti nan sa ke l twouve l la. Wi, swè nou yo, yo anpil. Wi, nou te gen gwo atant, men m ap di nou sa trè byen. Sistèm nan vrèman met pye l atè, li gen 40 an. E 7 fevriye ki sot pase la a fè l 40 an. Gen yon grenn bagay pou w konnen, Guy Philippe ap batay, li gen volonte. Etap yo, n ap eseye avanse. Nan yon batay, nou ka pèdi yon konba. Ou ka repliye, men w pa pèdi lagè. tout efò ke n ap fè, e sa ke n ap mande kòmandan Guy Philippe pou l fè, n ap batay pou ke nou ret an vi. Depi ke nou ret an vi, nenpòt ki jan, n ap kontinye batay. Nan yon konba, ou ka pèdi yon konba, men ou pa pèdi lagè. Ou pa pèdi lagè. E, dezole, Mwen kontan tou dabò pou ke m salye chak grenn nan nou k ap tande e k ap gade emisyon sa a. Ankò yn fwa, lan espas kòmantè lan, kite yon ti mo pou kòmandan Guy Philippe pou mwen. Li ekstrèmeman enpòtan. Pandan ke n ap kontinye ekri, se swa l 12 milyon Ayisyen an oubyen l 5 grenn nèg ki deside pran Ayiti an otaj la. S on chwa l ye. Mesye yo goumen anpil pou yo kenbe n nan divizyon. Paske fòs yo se nan divizyon nou antanke pèp. Enben jodi a, n ap avanse step by step, n ap palavre, n ap palasè, n ap pataje emisyon yo pou n gade kòman to ou ta pou n ta touche zòrèy chak grenn Ayisyen pou yo pran konsyans, pou yo konnen vrè fòs nou se nan linyon, se nan tèt ansanm ke l ye. E sa k fè n ap di ankò yn fwa, se deviz inisyal ke papa nasyon an te ba nou, ki se libète ou lamò. Batay li ye pèp ayisyen. Batay li ye! Alo, alo, alo, tronpèt la sote! Mwen konnen sitiyasyon an ekstrèmeman konplike, men m ap di mesye dam yo, depi tèt lan pa koupe, ou mèt espere ke n ap mete chapo. Dyaspora ayisyèn nan pa dekouraje. Gon Bondye nan syèl la k ap gade. Pa dekouraje. Gen yon Dye nan syèl lan k ap gade. N ap priye l, nou kwè nan li. E li pwoteje n, li ba n fòs, li ba n kouraj pou nou kontinye goumen. M kwè lan Bondye. E m kwè ke Ayiti ap sot nan sa ke l twouve l la. E se nou k ap retire l. Mwen pap dekouraje. M ap mande nou pa dekouraje. An nou double fòs nou. An n kontinye priye pou Bondye ba n plis fòs, plis kouraj pou Bondye pale nan kè chak grenn Ayisyen k ap viv nan Pòtoprens lan sitou, pou ke yo pran angajman yo, pou yo fè egzakteman sa pou yo fè, lè yo gen pou yo fè l la. Paske mwen konnen, pèp sa a, gen yon lè, li gen pou l kase chenn. E lè sa a, l ap tounen tig la, l ap tounen lyon an, l ap tounen chen manda raje a. pou l devore kriminèl kap fè l pase mizè yo. To ou ta, nap jwenn yon solisyon avèk mesye sa yo ki la. Pataje emisyon an pou nou, kòmante, like epi abòne. Nap di mesye yo, nou konn konplo a gwo, nou konn konplotè yo, yo madre, yo anpil. Men gon grenn bagay ke granma m te toujou di, depi w met tèt ou ansanm, w ap priye Bondye, ou fikse tèt ou nan yon grenn pozisyon, tout ide yo, yo menm, pa gen konplo ke nou paka kraze. Paske jan Bondye toujou di l, pa gen chèn li paka kase. Depi Ayisyen met tèt li ansanm, depi nou met tèt nou ansanm, pa gen konplo nou paka kraze sou do nou kòm pèp. Yo rayi Guy Philippe, yo pa vle wè Guy Philippe. Men se menm jan tou, yo te rayi Jovenel. Pou ki sa yo te rayi Jovenel? Paske yo wè Jovenel renmen Ayiti. Misye renmen peyi a. Misye te anvi wè moun ap viv byen, ap viv tankou moun nan peyi a. Guy Philippe gen menm diskou a. nèg yo santi ke nan Guy Philippe la yo ka jwenn kontinyite prezidan Jovenel Moïse yo. Nèg yo pi pè Guy Philippe toujou. E sa k koz yo mande anraje. Nan sans sa m ap di nou kòm pèp met pye nou atè pran responsablite nou. Anmwey nou mele,
pèp ayisyen nou antrave Si n pa fè yon leve kanpe Peyi a ap rete anplas san fè yon pa.

Ke la jistis fèmen men li louvri lè se pou yo Si w pa gen nou avèk ti twou pa fouti pran pòz aso Eske n pa wè jistis prezidan Jovenel tonbe nan. Pataje emisyon an pou nou, kite kòmantè pa nou paske sa li ekstrèmeman enpòtan pou nou. Batay li ye, pa gen kanpe, se responsablite nou nou deside pran antanke pèp. Dosye revokasyon komisè Jean Ernest Muscadin an, kisa bagay la ye? Granmoun nan peyi m toujou di, Ou gen pou obligasyon chanje chemiz pou moun ki swe pou ou. Eske nou la pèp ayisyen? Granma m toujou di, ou gen pou obligasyon chanje chemiz pou moun ki swe pou ou. Komisè Jean Ernest Muscadin. rive komisè gouvèneman nan yon kontèks ki te ekstrèmeman difisil ke peyi an t ap konnen, men pou yon misyon byen espesifik. Jean Ernest Muscadin se yon avoka. Li te sibtiti komisè gouvèneman Okoto nan depatman Sid Prezidan Jovenel Moise te wè ke twòp moun ap viktim lan rantre Gran Sid lan ki se Chalon. Prezidan te alarechèch yon gason kanson. Swa yon komisè polis oubyen yon komisè di gouvèneman. Yon moun ki ka fè djòb la ki pa pè. Eske nou la? Enben, finalman gen yon senatè nan Gran Sid ki te refere prezidan Jovenel Moïse komisè Jean Ernest Muscadin. Li di misye kapab, sof ke ba l mwayen ke l ap bezwen yo. Mwen kwè nan misye. Kite m di nou, an 2018, komisè Muscadin resevwa yon kout fil, ki eske rele l palè nasyonal. yo mande l pou l rantre Pòtoprens. Li pran telefòn li, li rele senatè lan, li di, Senatè, men tèl nimewo k rele m, li di m se Palè Nasyonal. Senatè a di, Depi se nimewo sa w mèt ale, se Palè Nasyonal. Lè komisè Muscadin rive nan Palè Nasyonal, lèt li te tou ap soti nan Ministè de la Justice pou vin jwenn li nan yon anvlòp, kòm komisè di gouvèneman an chèf lan jiridiksyon oubyen nan tèt pakè Miragwàn. Lè Miskaden rive nan palè nasyonal, li rankontre avèk prezidan an te apèn pral sòti. Prezidan di komisè Miskaden, W'ap jwenn avèk tèl moun, w'ap di l tout sa ke w bezwen, l'ap ba w tout sa w bezwen. Men m'ap di w yon grenn bagay, misyon pa m ke m'ap ba ou kòm chèf deta, bandi yo k ap retire lavi moun ki bloke chalon yo, se swa yo kouri oubyen yo mouri. Prezidan an pa t pale anpil avèk Komisè Muscadin, li te remèt Komisè Muscadin bay yon moun nan Palè Nasyonal. Efektivman, Muscadin te bay tout, te bay lis sa ke l te bezwen, zam, minisyon, lajan, machin, tout bagay. Yo bay Muscadin tout sa ke l te bezwen. E prezidan Jovenel Moïse te bay Muscadin lòd avan l ale. Li di l chak tèl dat, tèl dat, pase nan palè nasyonal vin retire lajan. Ba l mwayen serye. Muscadin toujou temwanye sa. Ebyen komisè Muscadin te fè egzakteman travay ke prezidan an te ba li a. Sa vle di kisa? Muscadin ranpli tach li, egzakteman ran fè misyon l jan prezidan te ba li l la. Misye detwi tout gang nan pou Nenel Cassy. Sa k pa gentan tonbe a, se sa Nenel Cassy gentan kouri mete nan machin li epi al lage yo nan Vilaj de Dye, al lage yo sou Matisan, al lage yo Gravin. Se sa yo ki sove sèlman. Enben, Komisè Misk alò Nenel Casse te estime ke lap pran twòp kou fòk li fon mouvman poul voye Jovenel ale. Misye al fè yon manifestasyon kote ke l gon pakèt polisye ki fè pati de Fantom seksyon 9 ki rantre kap rantre nan Nip. Muscadin mare yo depi avan ou pran chalon. epi Muscadin al mare Nenel Cassy nan manifestasyon an Miragwàn. Lè l glise pou l te met kòd nan kou André Michel tou, André Michel, jan w wè l ap zoukoutap la, pye l bon, li gentan pran mòn pou li. Muscadin fè Nenel Cassy pase plis pase 45 minit anba kòd. e se prezidan Jovenel Moïse malerezman ki te rele komisè Muscadin pou te fè l libere vòlò chèf gang ki rele Nenel Cassy a. Enben, komisè Jean Ernest Muscadin te vin vreman ap fè pale de li apre arestasyon sa a. Nenel Cassy pa janm bliye komisè Muscadin ok Nenel Cassy pa janm bliye komisè Muscadin li sonjel el misyon ke Nenel Cassy bay tèt li se elimine Komisè Muscadin par tous les moyens. Nenel Cassy eseye asasine Komisè Muscadin a plizyè repriz. Bondye la. Komisè Muscadin soti an vi. Tande wi. Nou pral dan lè detay. Mwen konnen nou gen nou gon konsiderasyon pa rapò avèk pozisyon Komisè Muscadin vin adopte nan dènye soti ke l te fè nan moman ke pèp gran Sid lan tap mande pou li. M konnen ke nap tann pou m rive la. Efektivman map rive la e map mande nou banm yon ti pasyans pou ke nou avanse. Paske sa ki enpòtan pou nou, Jean Ernest Muscadin gon kote l sòti, gon travay ke misye fè, misye pwoteje lavi dè milyon Ayisyen. Pa janm bliye sa. Chak lè ou gon kritik pou Komisè Muscadin, sonje sakrifis sa ke l fè. Kote ke l bliye tèt li, enben pou l ke li sekirize moun nan gran sid la, kote ke l pa dòmi nan nwit, pou l fasilite moun nan gran sid lan dòmi nòmalman jan yo dwe dòmi, 8 è, 8 è de tan e nòmal. Ok? Sa vle di ke se de sakrifis enòm. Nou dwe respekte sa. Ok? Nou pral nan konsiderasyon politik yo toutalè. Men li trè enpòtan. pou ke nou avanse avèk sa, paske se li k pou nou. Paske kè nou se kè Bondye, nou renmen moun, nou pap kite emosyon pote n ale, nou pap kite kòmsi yon senp erè yon moun fè pou ke ou krache sou tout travay ke l te fè, ok, pou bliye tout sakrifis ke l te fè, pou bliye tout lanmou, pou jete tout lanmou ke w te gen pou li. Muscadin se chouchou peyi a, se chouchou pèp la, se chouchou nou, Ok, sa li trè enpòtan. Nou pral nan konsiderasyon yo toutalè, nou mèt ban mwen yon ti pasyans. Li trè enpòtan, paske mwen menm tou, pèsonèlman, mwen gen pozisyon pa m pa rapò avèk dènye sòti ke komisè Muscadin te fè a. E nou gen anpil ti lòsyè lan men nou. E pa konsekan, nou pap kraze oubyen nou pap krache sou sa ke nou konstwi. Sepandan, chak moun gen pou asime responsabilite yo pa rapò avèk chak pa ke yo fè nan lavi yo. Sa trè enpòtan. Ok? Si w fè yon pa, ou fè yon chwa. Si w fè de pa, ou fè yon lòt chwa. Ok? Ou fè twa pa, enben jisteman asime responsablite yo. Kèlkeswa konsekans sa ka genyen, asime l. Enben sa k pase? Nenel Cassy ap reflechi anpil. Gen de moun ki vin nan zòrèy li, paske pa bliye pou yo elimine w, yo mete yon dosye kandida devan. Ki sa ke bagay la ye alaverite? Pou nou avanse, pou nou koupe istwa sa kout kout met nan makout pou m prese ba nou enfòmasyon an epi n a fè kontinite a. Nenel Cassy fè konnen ke yo ba l bon jan enfòmasyon e ke Jean Ernest Muscadin pral kandida o Sena pou depatman Nip. Men ki kote bagay la sòti. Tande byen wi! Yo fè l konnen ke, li di yo fè l konnen ke komisè Muscadin pral kandida pou senatè Nip. E se Jean Ernest Muscadin k ap chwazi tou tout 2 lòt kandida kap vini aprè li yo. Sa vle di ke Nip lan, Nenel Cassy estime ke lap pèdi Nip lan. Men son fason pou yo kapab asasine karaktè ou. Paske pou yo fin avè ou, pou yo detwi ou, yo met ou dosye kandida. Se kòm si m ta di ou, ou pa gen dwa pou ta kandida kòm sitwayen. Men li met sa devan pou l kapab jwenn revokasyon Jean Ernest Muscadin jan l bezwen l lan. M swete ke moun nan Nip k ap tande m, k ap gade m la a, asime responsabilite nou. Mwen konnen anpil nan nou te fèmen zye nou sou Komisè Muscadin pa rapò avèk dènye sòti ke l te fè, kote ke l te fè anpil nan nou wont. Mwen konprann sa. Men pa bliye, pa bliye di mil sakrifis, di milyon sakrifis ke l fè poutèt yon grenn deklarasyon ke l fè. Pase pa bliye komisè Muscadin pa politisyen, li pa yon diplomat. Langaj komisè Muscadin, li gon langaj militè. Li prefere di w verite. E l ap di w verite a egzatteman jan ke l ye a. Li di w li pa pral nan kesyon bagay batay pou pran pouvwa, enben ou menm kòm pèp, pa mete l nan nivo sa. Pa mete l nan nivo sa. Li di w li pa gen anbisyon sa. Pa mete l nan nivo sa. Nan kesyon bay laprezidans, pa melanje l nan lo sa. Moun ki gen volonte an avanse avè l depi w estime ke l kapab. Li di w kite l kòm komisè di gouvèneman, kite l la. Pa pran l nan dimansyon ke, paske l pa wè tèt li nan dimansyon sa. Ok? Enben kite l kote l ye a. Men pa kalonnen l, pa di nenpòt bagay de li. E se sa ki enpòtan pou n konnen. Mentnan, ann avanse. Komisè Muscadin, pa di l kandida pou senatè. Li pa di l gen pati politik. Poukisa tout pè sa dabò? E si li ta deside kandida pou senatè nan depatman Nip lan vreman? Poukisa tout pwoblèm sa? Enben Nenel Cassy wè ke pap gen espwa pou li ditou si Komisè Muscadin rantre nan politik, lap gen eleksyon an dè le premye tou e lap fè tou lè 2 kandida yo gen youn apre lòt. E se Muscadin ki pral gen kontwòl gran Sid lan definitivman e lap gen enfliyans sou depatman Sid lan. Li kapab met men l sou tèt 2 kandida pou le gran sud, pou sud Okay, pou l fè nenpòt 3 senatè eli, alò eli lan depatman sud peyi a. Sa vle di ke Muscadin, si ke l ta rantre la, nèg yo gentan wè sa, non sèlman l ap premye senatè nan Nip, e l ap gen 2 lòt nèg ke l ap rale dèyè l, e si l vle, li ka eli 3 lòt grenn nan depatman sud peyi a. Sa vin fè ke Muscadin gentan gen 6 senatè e pa bliye li ka fè alyans avèk 2 lòt moun nan Grandans, depandamman de pozisyon kòmandan Guy Philippe. Imajine w si mesye sa yo finalman rankontre la. Yon egzanp, pa bliye nèg k ap fè politik atè a, politik sal la, li pè pati sa a. Yo pè advèsè politik, yo pè de moun ki popilè. Paske pa bliye, politisyen tradisyonèl la, pi gwo pwoblèm ni, li pa vle gen advèsè politik, li pa vle gen lòt moun ki kapab kanpe anfas li. Depi w kanpe anfas li, li gen yon grenn bagay. Se swa ke l fè tout sa ke l kapab avèk.